Salye nou. Jodi an, jan Mèt Caleb, antan ke kowòdonatè nasyonal blòk avoka angaje pou liberasyon prizonye politik yo pou defann dwa moun te toujou di l, nou genyen avèk nou Mèt Magloire Aspil egalman, yon avoka, manm blòk la, nou te toujou di pa ka gen akò politik san ke prizonye politik yo pa libere avan. Jodi a. Yon ekip nèg ki te nan opozisyon avèk nou k al chèche manje. K ale kraze batay pèp lan. Jodi a prizonye yo ap soufri nan prizon jiskaprezan n ap pale la. M t ap gade nèg yo nan je. Nèg yo konnen ki sakrifis Mèt Kalèb fè, ki sakrifis Mèt Maglò fè, ki sakrifis manm blòk avoka yo fè. Non sèlman pou batay pèp la. Pou liberasyon prizonye politik yo. Ebyen, nèg yo te pito mwen kite ni Kadoa, ni ki se Collectif des Anciens Députés de l'Opposition Alliée ke m se manb fondatè, ni Operasyon Tèt Ansanm, mwen kite l, yo admèt sa, ni Sektè Demokratik pou m kite yo. Olye yo te admèt avè m pou yo pa t siyen akò pou prizonye yo te libere avan. Jodi a, nèg konplis nèt. Sektè demokratik konplis ki fè Anèl nan prizon Kilik, Jòb, Babas tout nèg yo nan prizon Kado a konplis ki se Kolektif dè zansyen depite de lopozisyon e alye ki fè nèg yo nan prizon Operasyon tèt ansanm konplis Tout strikti sa yo ki te nan opozisyon avèk nou k al siyen akò Ke w te siyen akò Ariel ke w te siyen nenpòt lòt akò Prizonye w pa t libere ou konplis E jodi a m ap klè ak ou Ariel pa chèf Ariel pa chèf. Ariel son okipan primati m tande moun ap di premye minis premye minis kisa kijan ariel fè premye minis m renmen mèt Caleb Jean Baptiste avèk nou tout jounalis sa yo ki tap pase mizè mèt Magloire Phil a pèp la ki tap pase mizè nou te janm wè ariel nan lari avèk nou nou te janm tande ariel henry te di yon grenn mo pou pèp la èske nou te janm tande sa ariel henry se pwolongasyon phtk. Pwolongasyon Jovenel Moïse, dayè se Jovenel ki te nome, ki te pran arete, ki te nome misye. E Ariel Henry ankò, eske Ariel Henry mwen menm yo te boule kay mwen, mwen vann kay mwen wi mèt la, mwen vann kay mwen, mwen vann machin mwen wi pou batay pèp la, Ariel Henry te vann kay li, machin li pou batay pèp la? Koman Ariel Henry fè jodi a se li kap benefisye tout fwi de travay nou. Kote ke Ariel Henry gen pou l reponn kesyon Petro Caribe lajistis. Paske Ariel Henry nan Petro Caribe, m vle tout moun konn sa, Ariel Henry te minis Martelly. Eske nou konprann? A vle di Ariel Henry poko genyen sa yo rele dechaj an bòn e di fòm. Paske pou gen dechaj an bòn e di fòm, se le Parlement ki dwe ba ou l antanke ansyen minis. Puiske. Misye se Jovenel Moïse ki te bay misye yon ti bout papye, yon ti bout papye ki kab antre nan atribisyon Jovenel Moïse, m tande dechaj, m ap mande Ariel Henry resezi l, resezi l, paske mwen menm mwen konnen fòk gon akò lajman laj, akò lajman laj sa a, mwen poko konnen kiyès k ap vin premye minis, nou ka gade si se pou misye, nou di wi misye premye minis, men se fò akò a se yon akò lajman laj, nou tout dakò. Tout moun aksepte, nou di men kiyès kap premye minis, men kiyès kap prezidan, m pa nan bagay yon sèl tèt a nèg. M pat janm konnen avè yon sèl tèt, monesefal, sou bagay bisefal ki pral gen la a. Prezidan, premye minis, epi pou nou di pou tout bagay fonksyone nòmal. Pou fonksyone nòmal, pou nou menm kòm pwofesyonèl, pou nou sèvi peyi nou kòm sa dwa, e an bòn e djfòm, paske nou pap aksepte ti raketè, ti abolotcho, ti. E opòtinis tankou nèg sa yo ki panse yo ka pran peyi an otaj, fè sa yo vle. Ban m klè avè w, tout nèg k ap jwenn Ariel Henry yo, ke l te sektè demokratik, ke l te nenpòt nèg, m ap di yo, retounen. Retounen, si e pa sa m ap mennen pèp la lakay yo. Dayè m konn kay nou e m konnen dosye sou nou mesye. Jounalis tande sa m di a wi, mwen konn dosye sou nou mesye, pa bliye se mwen k avoka a. Tout ti bagay yo m konnen yo. Mwen konnen yo. Si nou pa retounen vin jwenn pèp la mesye, nou gen pèp la nan mizè, m ap met tout dosye nou deyò, n a touye m si n kapab. Epi sa k pi rèd la, sou konnen, sa k pi rèd la, 18 novanm pase la, tout nèg yo ki t ap di pèp la pran lari, manifestasyon, aba Jovenel, aba Martelly, aba phtk, sou konnen, yo kite pèp la nan anyen. Nou pa wè yo. Kote yo ye kounye a? Yo, y ap manje bè avèk Ariel Henry. Ariel Henry se yon nèg ke lajistis ta sipoze rele. Ou pa wè sa Ariel Henry fè? Ariel Henry mete Jacques Lafontant kòm komisè gouvènman la nan pakè Pòtoprens. Kèlkeswa dosye a pou ka yo ta nome kont Ariel Henry, Lafontant ap kraze l. Lafontant ki la nan pakè Pòtoprens la, se yon bagay teknik li ye, yon bagay politik, pimon politik wi. Ou pa konnen lè Lafontant te la, lè Ariel Henry te revoke minis lajistis la, li revoke Bedford, li mete misye la, se jis yon pyon pou li menm wi. Ò, m ap di nèg phtk sa yo la. Si nèg pnh te ka bare sezi pou yo fann nan dèyè Ariel Henry m tande yap mande jistis pou Jovenel li pat dwe gare jistis jamè de lavi alò map di nèg yo konsa tout nèg opozisyon sa yo ki nan opozisyon ki sanse ke wè yo kite pèp la nou te nan lari manifestasyon menm mwen tou polisye rale zam sou mwen manke mouri manke yo vle tiye m e m te nan opozisyon wè yo kite nou map apiye san pou san. Sa mèt Kaleb la vin e di a, e en la dan lè pwochen jou, nou pral pran lari a kont mesye sa yo e kont Alix.
E j'ajoute se mèt Alix e konpa. An plis ke nou toujou nan batay la pou liberasyon prizonye politik yo, nou toujou bò kote pèp ayisyen nan non sektè vodou a, Medanm se avoka menm son lidè enkontounab nan sektè vodou a nou pa nan Ariel Henry depi Ariel Henry te antre ou son nèg ki gon fòm diktatè son nonm ki vyole konstitisyon 1987 lan kap lewonnen pap gen prezidan esak fè Ariel Henry fè konplo avèk repiblik dominikèn pou vin anvayi nou e si pa gen prezidan Ariel ap bay pouvwa e nou nan mouda li. Ok poum fini mwen mwen klè nou klè nap di Ariel Henry E pa li ki te nan. Se pa li ki te nan lari a. E pa kòb li ki te gaspiye. L pa t konnen anyen. Men jodi a la, l ap bay milyon de goud, plizyè milyon de goud, olye pèp la jwenn lajan pou pèp la soti nan mizè l ye la a. Pèp la nan kras! Ariel Henry pito ap bay kòb avèk bandi a goch, bandi a dwat. N ap di Ariel Henry. N ap di Ariel Henry. Batay la pral relanse. Wè nan jou la, m tande sektè demokratik e popilè. avèk lòt mesye yo ap di si yo pa akò pa bagay nap di yo pèp la pa gen lidè ankò lidè pèp la se nou menm lidè pèp la se pèp la pèp la pa bezwen abolotcho sa yo kòm lidè yo paske batay la pral relanse. Epi gade de deklarasyon sa nou bay se yon somasyon e sobe nou sobe Ariel Henry li lè nou di nou pa pran beton an oh se nou menm wi mwen ki te nan beton an se yon somasyon nou bay wi nou sobe l. Nou di wè te tann re nou bal fini sou li ale a rive i pa peye nou bay 3 jou pi re sezi li apre 3 jou sa li pa wè sa ki pral pase nan peyi a nou bal nou bal fè mò mobilizasyon nan dèyè ariel henry ou la paske ariel henry pat pat pat nan goumen pat nan batay pèp la ou la api nou menm ki te nan goumen nan batay pèp la nou se tout moun se deyò nou ye banm da wè gang wè gang yo gang yo moun wè kak zam yo pa egzanp. N ap di mesye je nèf yo, mesye katye mawozo yo, e lòt mesye, ti mesye k ak zam, mesye dam ak zam yo, se pa yo non ki veritab pwoblèm nan, se moun ki ba yo zam nan, e se moun k ap finanse yo a. K ap achte katouch pou yo. Tande, an di ke yon chak zam ki nan men nèg sa yo, li vann konbyen, konbyen lajan ameriken, kote yo jwenn kòb sa a? E an plis mesye, ann serye, si te gen yon sekirite vreman mesye, kòman w konprann pou yon nèk di w l pran yon zòn an otaj, Li fè sa l vle. Se yon sekirite pwograme. Repiblik Dominikèn gen pou l wè nan sekirite sa a. Fò nou ta gen yon sèvis sekrè, sèvis entèlijans ki pou wè Repiblik Dominikèn gen pou l wè ladan l. Etazini gen pou l wè ladan l. Lafrans gen pou l wè ladan l. Kanada gen pou l wè ladan l. Ego ekip antipèp, antipèp, anti patri ki la a, ki nan vreman. ap finanse ensekirite sa. Nou di yo, batay la pral relanse. Batay la pral relanse, se pitit manman pitit mare vant. Paske sa k te genyen an poko anyen. Mwen te toujou di nèg yo, apre Jovenel se lè sa k pral gen batay, enben batay la pral relanse. Pèp la fini pa idantifye, pèp la fini pa idantifye nou menm, nou toujou avèk yo menm. Pèp la fini pa idantifye tout lòt nèg yo ki te nan batay la, y al dèyè moso gato pa yo. Pèp la nou toujou rete la kont konsekans. Nou toujou rete la, n ap libere, n ap libere. Moun yo arete nan lari, nou nan beton an, epi nou toujou la. Men pèp la fini pa wè tout mesye sa yo ki tap di se pou pèp yo ye, men kote yo ye, yè youn Ariel Henry. Men batay la pral rekomanse ankò. Voila, e met Ariel ka solo e met Caleb. Jovenel se te youn nan, mwen te toujou di Jovenel se te pa li ki te vle, Jovenel se te youn nan pwoblèm yo. Puiske se li ki te prezidan, tande, Jovenel se li ki te prezidan, puiske se li ki te prezidan, se li ki te chèf la. Men, ozalantou de Jovenel, lè tou pwisan ki te la, mèt sistèm yo, lè zalye, okepe, nèg. Oligak yo, les apèd, les bossant et autres, les boulos, ok, tout nèg sa yo mesye, yo fè pati de oligak kowonpi yo, les siwolibanè. Ebyen Jovenel Moïse yo te prann kòm yon ti tchoul, yo tap manniganse l. Ebyen kounye a la, te gwe ki nèg ki te avèk nou ki te pran pòz yo kont Jovenel, yo menm tou yo se de benefisyè de sistèm nan je jodi a nou wè yo e nou pral dechouke yo lakay yo. Mwen menm, bon, mèt Magloire Sweet bay 3 jou. Nou menm nou di, apati de 29, blòk avoka nou pral konsète, apati de 29 novanb, pral gen mega, pral kòmanse gen mega mobilizasyon nan peyi a. Chak jou! Apati de 29 novanb. Chak jou nou pral nan lari. Lè yo some w, apati de, yo di w yo ba w 3 jou. Tande, yo ba w 3 jou pou w resezi w. Yo ba w 3 jou pou w resezi w. Yo pa di bagay la pral kòmanse apre 3 jou. Ou konprann? Men yo some w. Yo di w 3 jou. Ou gen 3 jou. Pou w chanje fizi depòl. Pou w chanje fizi depòl. Apre 3 jou a, si misye pa obtanpere. 3 jou mèt Maglwa ba li nou ba li a nan 29 novanb la a nou pral sou beton an pou n al montre Ariel Henry se nou ki mèt beton an pou n al di pèp la pèp la tande e pa nou menm non e pa nou menm non pèp la pa ka tande m pa ko janm travay nan leta nan vi m m pa t senatè m pa t depite m pa t minis m pa t nan m pa t nan m pa t konseye m pa t konseye m pa t anyen m pa t avoka se nèg se anpil nèg nan LDP sektè demokratik se yo ki te konn ap toujou vòlè. Yo te vin rejwenn pèp la kòmanse vòlè, pèp la te fè yo konfyans, enben yo trayi pèp la, bon nou kounya nou pral rejwenn pèp la, pou nou montre pèp la vrèman moun ki te avèk li, efò batay la relanse pou nou sòti nan sa nou ye la a, pou sistèm nan kraze. Depi yo pa resezi yo, depi yo kite pèp la nan mizè, yo kontinye ap vòlè pran lajan sou do pèp la, m ap met dosye yo deyò. M ap met dosye yo deyò, paske yo konnen m konn dosye yo. Anpil nan yo konnen m konn dosye yo. Ou pa pè? Sa yo konnen an m konnen l tou. Yo konnen sa yo konnen an m konnen l tou. M pral rele.
Se te pa yon pastè non. Se son tèt avoka wi. Sa ou konnen m konnen tou. Avoka se lala bouch li gen lala dyòl li gen wi. Lala bouch li wi. Eske mwen pou dyòl la. Lala bouch wi. Depi ou chwazi metye avoka se ton òm politik. Avoka mèt la li gen lala bouch li. Ou di pa wè pèp la vle ki sa. Bon nan laj kem rive a nan laj mèt la rive mèt la se avoka nou ye pou di nou pè. Mwen se lisans pa nou. Ò map pwofite sa pou m denonse tou konpòtman komisè 2 komisè ki nan pale pou sa la. Komisè Nògès avèk komisè Kebejan. Ke rnddh te nonmen nou an, ò yo menm menm yo sa yo vin fè an, yo pwofite, yo libere yon sèten Camille, se paske m te arete pou vol de vehicule, ò yo ale, ò, don de kidonk, machin sa yo, machin sa yo, komisè libere moun yo, ou pa konn machin sa yo fè kidnapin? Machin sa yo nan men polisye, e la pwochen fwa, komisè Kebèks avèk komisè. Non kesyon pa cho wi. Paske menm moun sa yo mann ta arete pou pou vòlè machin sa yo, li libere machin sa yo, lè lapolis arete moun sa yo, pou yo wè machin nan yap di men machin sa yo.